ke m konnen nou gen anpil moun ki ladann anpil manb menm si m pa konn tout moun ki ladann men m salye nou chak grenn ki nan gwoup sa mesaj sa mwen fè l pou m pale de yon sijè ki vrèman enpòtan manb gwoup sa ki se team fedyon oubyen gwoup fedyon an m ap mande nou yon favè silvouplè si te gen nou youn ki te konn al joure anba swa Facebook Jenny Queen oubyen Instagram li oubyen YouTube li m priye nou an gras silvouplè silvouplè pa janm fè sa ankò pa fèl poukisa m di nou pa fèl paske wi mwen menm mwen pran anpil betiz sou Facebook mwen pran anpil betiz sou Facebook sitou pou gwoup ki rele passion an Mwen oblije fèmen kont Facebook mwen tèlman moun yo di m betiz. Pran foto m, pran foto sè m ap di m betiz. M oblije fèmen kont Facebook mwen, mwen just kite yon moun sou paj lan pou poste pou mwen, men m pa gen kont Facebook mwen te gen ankò paske m fèmen l akoz de twòp betiz y ap di m. Mwen santi lè y ap di m betiz sa yo mwen menm mwen konn jan m santi m. M pa santi m nòmal. Men. Sèlman m konnen m gen yon objektif, se travay pou m reyalize rèv mwen, mwen just fokis sou travay mwen pa fokis sou betiz yo. Men a chak fwa m te konn tonbe sou yon foto moun yap di m betiz yap rele m fed sesi fed sela li te toujou fè m mal. De menm pou lòt demwazèl lan tou. Mwen konnen gen anpil fanatik Fednaelle ki chwazi ap di demwazèl lan betiz anba foto l, anba videyo l sou Facebook, sou YouTube, sou Instagram. Mwen priye nou an gras, mwen priye nou an gras pou nou pa fè sa ankò. Mwen konnen nan gwoup sa pa gen moun sa yo, paske m konnen, mwen toujou pran enfòmasyon de gwoup la, yo toujou di m son pakèt moun kòmsi k ap, ki nan gwoup lan k ap ede m avanse. kap edem monte pi wo m konnen sa m konnen nou pa nou pa gen nan nou ki konn al di betiz men si ta genyen tou m fè mesaj lan pase e si nou te ka fè chak fanatik ke nou konnen Fednaelle ki fanatik fidèl Fednaelle tande mesaj lan li ta bon pou mwen poukisa paske w wè nan vi an gen de bagay ki rive w lè w chwazi. Priye ou bay vag avèl, ou mande Bondye direksyon, Bondye baw direksyon ou tap chèche a. Ou mande Bondye poul baw yon vi nòmal, yon vi stab. Bondye baw yon vi nòmal e stab. Ou pa bat kòw, ou pa vire a goch ou pa vire a dwat. Mwen menm mwen genyen depi 2020, 2019, aprè sa te fin pase, oktòb, novanm, desanm. Depi an janvye, pral fevriye 2020, mwen pran yon objektif. Mwen pran yon desizyon avèk tèt mwen. Mwen di ke la, sa k fin pase al pase deja, banm travay pou m reyalize rèv mwen, pou m avanse. E depi 2020 sa, m ap travay, jis mwen vin rankontre avèk Dji nan vi m, ki vin yon poto mitan nan lavi m, ki fè m kanpe jodi an, aprè Bondye nan syèl la, epi m ap travay jiskaprezan pou m reyalize rèv mwen. E m pa desu de li menm e jiskaprezan desizyon m te pran mwen pa regrèt li e desizyon ke m te pran mwen wè ke li pote fri pou mwen. Se sak fè m pa tap janm enmerde demwazèl lan, m pa tap janm nan tire pwen dèyè nou wè, Fednaelle Laurent son moun ki pa janm nan tire pwen sou moun, se pa moun ki janm nan joure moun, se pa moun ki janm fè de seri de bagay apa de papa pitit mwen ki blese m pandan plizyè fwa sou entènèt la aprè de live li fè pale mal de mwen avèk entèvyou li te fè dènyèman li pale mal de mwen menm m te fè yon pòs paske m te sou emosyon men aprè mwen delete pòs la aprè anpil moun rele m yo pale avè m mwen delete pòs la e mwen kontinye viv mwen kontinye reyalize rèv mwen mwen kontinye travay m ap priye nou an gras silvouplè fanatik mwen yo pa enmerde. Demwazèl lan sou rezo an. Se yon jèn fi menm jan avèk nou, menm jan avè m. Li gen yon rèv, li gen objektif, li gen pitit. Li gen yon vi. Se nòmal pou l viv vi l. Li gen dwa pou l viv vi l nòmalman. Li gen dwa pou l reyalize rèv li. Li gen dwa pou l sou entènèt la, pou l travay menm jan ak tout jèn k ap travay sou entènèt la. Mwen konnen sa fè lontan m ap mande lapè sa. M ap mande lapè sa lontan. E chak mwen fè yon layv m toujou ap di, pa joure pou mwen, pa enmerde moun men m konnen se pa tout fanatik yo kap tande m mwen konnen se pa nou tout kap konprann mwen men ti kras ki konprann mwen an mwen wè gen ladan yo ki chanje ki pa janm fè sa vre m priye nou an gras bay demwazèl la yon chans poul travay poul reyalize rèv li menm jan tout lòt jèn fi jèn gason ap fè sou youtube la ap reyalize rèv li bay demwazèl la yon chans sou rezo a poul reyalize rèv li timoun m renmen nou anpil nou konn sa. Se sak fè chak kote m ale sou sou nan entèvyou, tout kote m ale m toujou ba nou respè nou. Paske nou travay anpil pou nou fè Fednaelle jodi an. Nou travay anpil pou nou voye monte, mwen toujou ba nou respè a, mwen toujou ba nou love la jan m kapab. Men nou menm, fòk nou tande m tou antanke atis n ap sipòte. Nou ede m. Mwen respekte èd nou. Mwen menm m ap travay pou m pa fè nou wont. A chak cho m ale, mwen eseye wè erè m te fè ladan l, mwen korije sa, next cho m ale pou m korije sa pou m pi byen pase toujou. Se paske m vle leve tèt fanatik mwen yo, leve tèt mwen, leve tèt pitit mwen, mari m, fanmi m ki fè m fè l. Mwen toujou mete nou nan mwen toujou ba nou yon plas spesyal nan vim paske nou se fanatik mwen se nou menm kap sipòtem se nou kap voyem anlè silvouplè silvouplè sa toujou fèm mal lè map tande yap di ke se mwen menm ki voye fanatik mwen yo al joure demwazèl la se mwen menm ki koz fanatik yo ap joure demwazèl la pandan depi 2018 fen 2018 jis fen 2019 Mwen fè silans sou rezo sosyo. Mwen pa janm pale. Mwen pa janm voye pwen. Mwen pa janm enmède demwazèl la. M pa janm site non l. Sof ke papa pitit mwen lè l blese m, sa fè m mal pou m wè ke mwen pase tout soufrans, mizè sa pou li, epi li pa ban m respè a. Sa konn fè m mal lè l fè yon bagay, li fè yon pòs oubyen li chwazi monte live joure m, m konn reponn li. Apa de sèl yo tou ki te joure m te reponn m pa janm enmède moun sou rezo. M pa janm enmède demwazèl la nou toujou wè m pa janm nui l. Poukisa? Paske sa pa enpòtan. Li pa enpòtan pou mwen. M bay demwazèl la chans li pou l travay menm jan l ban m chans mwen. Li pa swiv mwen kenn kote, m pa swiv li kenn kote. Epi sa fini. Silvouplè, si nou se fanatik mwen vre nou renmen m. Mesaj la se pou nou bay demwazèl la yon chans. Bal yon chans mezanmi. Sa toujou fèm mal lè yap di ke mwen peye youtoubè pou denigre demwazèl lan. Pa tap janm fè sa. Map viv an Ayiti yon peyi pòv. Tout pi fò youtoubè yo ap viv a letranje. Yo gen plis posiblite pasem pou reyalize vi yo. Yo ka travay pou yo fè lajan. Sa yap fè sou youtube la se pou plezi yap fèl yo pa fèl paske yo nesesite lajan yo pa fèl paske yo nesesitel se pou plezi youtubè yo ap travay ap ap fè video sou youtube lan menm mwen menm map travay sou youtube la se poum reyalize rèv mwen poum reyalize vim mezanmi ti monnen map fè sou youtube la eskem ta ka eskem te ka pranl pou map peye youtubè avèl no pou map peye youtubè deni gon moun ki pa ki pa ki pa wèm on moun ki pa ki pa nwim on moun ki pa Janm nan site non moun moun ki pa nan bagay e yon moun menm sil ta nan voye pwen sou mwen mpap janm wèl paskem pa abòne a anyenl mpa gen anyenl sou telefòn mwen mpa gen anyen sou telefòn mpa gen anyen sou mpa abòne a yn pa ou anyenl ou panse mta pral denigre yon moun konsa mta pral peye pou denigrel a koi sa sè mezanmi pou map denigre yon jèn fi parèy mwen map peye moun pou yon moun ap dim peye fanatik ap dim peye youtubè pou denigre demwazèl la mezanmi poukisa mtap fè sa. Poukisa m ta pral enmède kò m konsa pandan m gen yon pitit fi? M pa konn kote l ap tonbe, m pa konn ki santiman l ap genyen, menm si yo di w fè timoun ou pa fè santiman l, menm si m gen yon fason m ap leve pitit mwen pou l gen yon, pou l gen, pou l gen yon santiman ki pwòp, men franchman ou pa fè santiman timoun nan, si l di l ap sòti yon bagay ou pa ka di l pa sòti l, poukisa m ta pral denigre demwazèl la pandan ke m gen pitit fi? Poukisa m ta pral ekri moun an anba anba pou m di men video w fè sou demwazèl la pandan m gen yon pitit fi li fè pa sa mache. Poukisa m ta pral nwi vi m pandan ke mwen sonje m te nan pwoblèm.